Nan peyi Brezil, Prezidan Jair Bolsonaro t al vizite vil Acre ki te inogire avèk dlo, e vil lan kote tout moun yo te sòti kite vil lan e yo te ale nan yon lòt vil. Jodi a, Prezidan Jair Bolsonaro al vizite vil lan pou l wè kòman bagay yo ye. E nan pandan ke l te fè pakou avèk kèlke minis nan elikoptè yo t ap vizite vil lan, Yo te wè vil lan tankou yon lanmè kote tout bagay yo te arive pèdi. Finalman, Prezidan Jair Bolsonaro te regrèt e li te panse ak lavi moun sa yo ki te pèdi e ak lavi moun sa yo ki te inode avèk kalte rivyè dlo sa. Tout moun konnen, ankò yn fwa menm jan nou te pale nan video semèn pase a, vil Acre se yon vil kote nou te pase 2014 nou te antre ladann, nou te fè refije, enben se menm vil sa a ankò yn fwa medam e mesye ki inogire avèk dlo e jounen jodi a prezidan Jair Bolsonaro avèk kèlke minis ki te bò kote pa li yo t ap esplike kòman yo kapab jere sitiyasyon an pou moun k ap viv nan zòn sa yo. Finalman, minis lan te pale, li te di li menm e bagay yo te tèlman fè l mal akoz de vi moun sa yo ki te arive pèdi, medam e mesye, avèk moun sa yo ki te arive pèdi lavi yo, ki te arive pèdi tout sa yo, yo te gen. Tout moun konnen peyi Brezil ap fè fas avèk dezyèm Epidemi an kap fè ravaj nan peyi Brezil toujou covid 2019 lan kap fè ravaj nan peyi Brezil bagay yo vin dejenere aktyèlman nan peyi Brezil kriz lan vin ogmante ankò yn fwa medam e mesye e sak fè ke gen anpil bagay kap pase nan peyi Brezil bagay yo dejenere e ankò yn fwa medesye yo te chita pou yo pale kòman aprè dlo a te fin pase kòman ke yo kapab jere ka sa pou yo kapab rekonstwi vil lan ankò pou yo te ka jwenn kote sous sa te sòti pou l te arive e neye vil sa nan jan ke l te ka neye l lan. Ankò yn fwa medam e mesye e nou wè ke mesye yo te chita pou yo pale pou yo planifye pou sa ke yo kapab fè pou yo planifye pou sa ke pou yo kapab fè pou vil lan pou yo kapab mete vil la ankò yn fwa sou pye l ankò. Tout moun konnen vil sa ki plen dlo konsa se vil ayisyen yo e se la pou ayisyen yo pase antre Perou e se la pou ayisyen yo pase pou yo pran wout a pye a. Medam e mesye ankò yn fwa nou kout pye Sendomeng e nan se an Repiblik Dominikèn gon ayisyen ki pran yon kout boutèy jodi an Dominiken pran yon boutèy li kase nan tèt ayisyen an men Tèt li te fè yon gwo tou, sa te anpeche Dominiken yo te bouri, sa pa anpeche Dominiken yo bouri sou Ayisyen yo, pou diskisyon ki pete nan vil Repiblik Dominikèn. E gen anpil Ayisyen ki viktim, gen anpil Ayisyen ki pran kou, gen anpil Ayisyen k ap kriye akòz sa ki pase jodi a nan Repiblik Dominikèn, medam e mesye. Ayisyen an, tèt Ayisyen an pete avèk kout boutèy, menm Dominiken yo pa t kontan sa k te pase a. E nou wè sa k te pase a, menm Dominiken yo li te fè l mal etanke Ayisyen yo k ap viv an Repiblik Dominikèn. N ap eseye panse avèk tèt nou, nou t ap gade yon jounal semèn pase, kote Dominiken t ap di pou yo kapab voye Jovenel Moïse ale. Men jounen jodi a, gade ki sa k rive, Dominiken yo vin pa respekte Ayisyen yo, yo ba yo kout boutèy nan tèt, jisteman Ayisyen sa yo yo pran yo transpòte l nan lopital, pèsòn moun pa konnen si l ap viv e si l ap chape. E medam e mesye se tout nouvèl sa nou gen pou ou jounen jodi an. Ou toujou rete branche avèk nou pou pataje paj lan e pou abòne avèk chanèl la. E se konsa n ap wè kòman dominiken ap bay ayisyen kout pwen, ba w kout. N ap gade kòman dominiken an pa respekte ayisyen yo, kòman dominiken ap pouse ayisyen nan mitan foul dominiken parèy yo, gade kòman l kenbe ayisyen an l ap ba l gwo kout pwen anba kou etandone pa gen moun ki ka fè anyen. Men n ap mande èske nou menm Eske nou menm nou gen valè devan dominiken? Nou wè yon granmoun ki gen yon boutèy nan menl li frape tèt nèg la a kout boutèy jisteman lap kase tèt li nan mitan piblik moun nan la a pa gen yon moun ki fè anyen medam e mesye nap wè moun yo pa menm separe yo kite dominiken an ap bat ayisyen an paske ayisyen an pa lakay li nou wè kòman sa ap ye yo maltrete ayisyen an yo bat li jiskaske pou yo voye l lopital. Nou wè gen anpil ayisyen kap gade podyab yo blije paka fè anyen si yal pran ayisyen sa nan men dominiken an yo menm tou yap viktim nan sans sa nap wè kòman dominiken ap pouse ayisyen paske se nasyon sa wi nasyon sa yo pran nou tankou bèt yo trete nou tankou bèt gras ak de medam kite kanpe dandi E lapolis te gentan antre yo pran misye mete dèyè moto pou yo chape vi misye pou yo kouri avèk misye pou y ale nan kwatèl la avèk li pou dominiken yo pat kitan touye dezyèm ayisyen sa. Medam e mesye se tout nouvèl sa nou pote pou jounen jodi an nou wè nou pa gen valè devan dominiken nou wè nou pa gen valè devan nasyon sa e lotrejou yo pran yo di konsa fòk yo ka voye jovenel ale men jounen jodi an men kòman dominiken ap maltrete ayisyen yo. Nou wè se yon nasyon ki pap janm byen avè nou, se yon nasyon ki pap janm alèz avè nou, e se yon nasyon kap toujou swete mal pou nou. M ta swete nou kenbe fèm, m ta swete nou, ou menm ayisyen kap viv an Repiblik Dominikani kap tande video sa, toujou pran prekosyon, toujou pran prekosyon avèk dominiken, paske nou konnen dominiken pa janm vle wè nou, yo pa janm vle alèz avèk nou nan nenpòt fason li an. e ou wè nenpòt ti bagay yo prè pou yo bat ayisyen pou yo prè pou yo touye ayisyen medam e mesye se tout sa yo nou pote pou ou jounen jodi an nou wè yo rive avèk ayisyen nan kwatèl la la jisteman pou yo kapab chape vi misye anba men dominiken sa se la nou rete nap di w mèsi pou toujou pataje like abòne pou nou.